Anfòm nan, bon pa m ba ou anfòm nan, ou vin nan fè m ap pale anpil pou te, pou yon ti kraze. Ou menm pou m ta di sa w regle nan lari a paske m konnen sa w jwenn jwenn wi. Mesye m konnen mari w pa pale nan bagay fanm deyò, e ben sèl ou menm m renmen e ou t madanm mari m. Pandan m la, pandan m la.

Travay byen kraze ze manmzèl la man, li fèm pèdi ze krime an man. Shit mesye gade radòt man. Kèt mesye gad on kòb m pèdi jodia man. Depi map plume premye fwa m ta bay plumen pou 1800 goud. Lòt la sot kote l soti li fèm pèdi kòb la wi. Kore kore. Ròt mwen gentan grate m la man makrena sot kote l soti li fèm pèdi kòb mwen. Map kwaze avèl.
Aprè dyalòg Fadji ansanm avèk kouzin li an, tout vizyon l, aprè 15 jou, fòk li kite kay la. Li te deside fè madanm ni yon sipriz. Ann swiv kisa k pral pase.
Kòm ou di Kòm ou di pou m te pase yon ti tan ansanm avè w, depi travay la lage, oubyen m ka ba ou manti, m ka di patwon an m pa santi m alèz bagay pou nou ka vin enjoy nou.

Kounye a menm ou menm an nan vye bagay yo met ou kouche nan nan chanm nan chanm bagay a se nève m wi nève m la a fon ti kage m konsa la a wè sa pou m wè sa m nan fè men gade gade ooh mezanmi ooh.
pita.
Ebyen ok cheri. Map met tenis nan pyem la.
Ebyen ok pa gen pwoblèm. Mwen ale. Ou te gentan manje? Bon cheri m pran ti bagay wi m pran ti bagay m kite rès la pou pita. Rès pou pita? Bon konnen manje maten ye. Bon cheri m pa ka rete ou konn lè a gentan depase.
Non pita map fè lòt manje. An men Ou met kitel la wa jetel.
Bon ou konnen bondye pa renmen sa lè moun ap jete manje. Ou leve ou leve ou pral gade koman kouzin ou ye.
Li anfom gras a Dye paske depi ou t pa tandem tandel m pa gentan tandel la seke l anfom. Anm fon ti bo pou ou.

vann. Monchè ou konnen e pa rapò de kote nou te ye a tou nou chanje kay lan e ou konnen m pa ka plede sòti konsa san se pa anyen m ap al fè m pa gen lòt zanmi se sèl ou menm m alèz ansanm avè l. Wi m konn sa menn. Men men sa k ap fèt menm sa k jere. A m serye w m la la m poze m nèg m ap mal pase menn. Bon depi kilè sa ou di w ap di m on bagay menn bon. Men kote w vin vini ansanm avè m baay ki baay li ye konsa. Wè la mwen w tap ekri avèk mwen w tap rele anmou nye nan telefòn mwen w kache nan ti kwen pou w pale ansanm avè m. Verifye djadjadja. Ou gen chans ou gen chans. Ok ok cheri ann ale ann ale pou pou pou pou pou bagay a. Mèt mwen m ti bo w pa fè m ri. M ap bo w cheri pa bezwen enkyete w mwen tou desann ou kabann nan mwen tou desann ou kabann nan bout manman m.

M pa konprann sa w di an menn. Monchè ou gen yon ti dam nan genm ki lakay ou a menn. Ki ti dam?
Kouzin ou an menn. Enhen sa k pase?
Monchè yow jan m wè 2 moun sa yo ye a nan genm monchè yow yo nou bagay kant menm wi papa. Koman sa menn? Bon se 2 fi, 2 kouzin menn kap viv epi yo nan yon bagay menn. Non monchè se pa 2 fi, yon nèg anm sa se yon fi avèk yon gason li ye menn. Banm diw menn. Ou konprann yow. Ou relem, non non non non te kitem pale lè w tap pale a m te pran tan m poum tande w. Ou relem ou dim ou gen yon bagay pou dim bagay se yon rezon byen detèmine.

Amen.
Ou wè depi se nan la ou rive nan ligne sa ou rive li pap bon pou ou pase nou alèz lontan sa pa ka mete nou nan diskisyon men se pa bagay kòmsi pou wap foure pou wap foure menw nan relasyon menn
non pa pa fèm sa menn pa fèm sa ou pa ka relem la pou se male baz. Yo.
Mwen chal manje chawony. Yo nèg anm se konsa menm menn. Aah mesye eske ou wè zanmi menn. Shit mesye. Nèg la pase tray wi nèg anm non non non relasyon menn konnya la vin di pou e poul chanje konprann konnya la li fache ansanm avèm bagay sa yo menm shit.
Wè sa la cheri, wap bay misye yon bout sou bal ou grèl, li ka dòmi nèt ale wi. Men tou poukisa ou pa tou prepare l paske se yon konbit.
E pran pran pran pran pran nan metel nan frijidè. Sou ji
yon bout cheri. Yon bout. Bagay sa di wi. Te mèt te tonbe m ap ba l vakabon an m ap bay li.
Men papa ki tonbe a li pou ba li. A cheri ann mete bout sa lan kote men. Men sa se e ou kap jere. Chak jou wap ba nou bout. E nou bezwen fè dezòd non. Pou nou fè.

Kom se ou pral vann pou li, tou metel la.